Bonswa, bonjou zanmi YouTube mwen yo, kòman nou ye? Mwen swete ke nou tout anfòm. Jodi a mwen vin fè yon ti analiz de Kolonèl Friz. M vin fè yon ti analiz de Kolonèl Friz. Pa bliye abòne avèk chanèl YouTube la pou tout dènyè news nou yo sou atis ayisyen yo e atis entènasyonal yo. Pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an pou w ka jwenn tout dènyè notifikasyon yo. Chak videyo mwen mete, w ap jwenn yo. Ann ale nan detay yo dwat. Jodi a mwen vin fò ti pale de Kolonèl Friz. Kolonèl Friz ki se yon atis, yon atis ke tout Ayisyen ki nan mouvman mizik oubyen k ap tande rap, k ap tande trap rekonèt. Lè n ap gade stil Kolonèl Friz n ap wè li gen stil xx, tantasyon, Li gen estil Lil Marlo, li gen estil anpil trapè ameriken yo. Men majorite trapè sa yo lè n gade, nèg sa yo pa, yo fè siksè yo, siksè yo trè kout. Yo fè de kalte mizik, mizik nèg sa yo fè se mizik ki gon ki gon ki gon sans pasyèl. Ou konprann? E lè ke map gade stil de mizik Kolonèl Fritz fè a, li gon karaktè pasyèl. Pa egzanp wap wè majorite se jèn yo, nèg geto yo ki jis tande mizik sa yo, men apre yon moman mizik sa yo pase, moun pa gen anvi tande yo ankò. Konprann? E wap wè li li diferan, e wap wè jan Wendyy fè mizik, jan Baky, e jan Trouble Boy, jan lòt nèg yo fè mizik yo, konprann, wap wè misye pa gen menm stil sa yo. Wap wè misye fè mizik nan yon stil mizik G-shit, e stil mizik. Lot neg trape yo fe. De mesaj neg sa yo pase, mesaj neg sa yo se pa yon mesaj komsi m ta di w ki komsi ki gon komsi son mesaj yon moun pral tande ki pral pot yon chanjman pou li. Non. Sa vle di li jis moutre w ke li menm li vin bay plezi, li vin trip. Ou konprann? Depi w son tripè ou ka trip Ou vle trip, l ap trip ansanm avè w. Se trip li vin trip. Ou konprann? W ap wè nan sans sa a, Kolonèl se yon best atis. Bon, lè li rive yon kote, si se pou fè w ri, si se pou fè ti komik, si se pou fè trip jan de bagay sa yo, trik sa yo, l ap fè yo ansanm avè w. Ou konprann? E w ap wè w ap santi w alèz ansanm avè l. E w ap wè se sa k fè, kèlkeswa kote l rive, l ap pale, w ap wè tout moun ap ri. Sa vle di li gen yon jan l vibe, li gen yon jan ke li gen yon lòt. w ap wè se pa sèlman yon trapè ke l ye, w ap wè l gen yon sans komik lakay li, li gen yon sans kòmsi atis komedyen lakay li, ou konprann, li plis komedyen ke l atis, ke l yon trapè, paske menm nan trap li yo, jan l ap fè yo, ou tou wè s on nèg kòmsi m ta di w ki jis vin fè yon bagay, bon, èske w konprann sa m jis di w lan? Sa vle di kolonel e m pa kache di w fanmi e kòm s on fason ke pou pou fè aparisyon pou fè moun aksepte w pou fè moun vize de ou menm ou konprann sa m vle di w la m kwè ke pi devan ou pral chanje tout bagay sa yo paske si w pa chanje yo li pa bon pou ou li pa bon pou karyè atis ou. Pa egzanp gen mizik ou fè fanmi mizik ou fè yo yo vrèman hard yo bèl Konprann? Blòd moun ap trip avèk mizik sa yo men apre 1 an 2 zan yo ka pale m de ou men m ka al tande sa w fè m rekonèt ou antanke yon atis men m pa rekonèt ou antanke yon moun ki gen yon èv ki la ki ka lè yon moun al gade sa w fè pou yo jwenn yon bagay ki kapab chanje yo kòm si m ta di w ki pou mete yo vrèman anndan sosyete an pandansetan ke ou anndan sosyete an. Èske w konprann sa m vle di w la? Pa egzanp, w ap wè jan Fantom fè mizik, nèg sa yo gen de bagay yo di ki santan mil an, y ap stil rete la. W ap wè gen lòt nèg tou santan mil an, y ap stil rete la. Yo, antouka fanmi, sèl sa m ka di w, chanje fizi w zepòl, w konprann? Chanje fizi w zepòl. Sa vle di orijinal pa fè kaka, w konprann sa m vle di w la? Chanje fizi w zepòl brother. Sa vle di depi w ap fè mizik, fè bagay orijinal. W konprann sa m vle di w la? Enben zanmi YouTube mwen yo nap wè nan yon lòt video tchaw tchaw.